Humm bon map salye tout moun ki pral tande vwaz sa tout peyi a nèt tout moun aletranje bon m fè vwaz sa poum prezante eskiz mwen devan pèp twazèm nan wi poum prezante eskiz mwen devan pèp twazèm nan paske sa kris la fè nou an ee pa bon paske gen moun ki pa konn reyalite a. Moun 2 B, moun 2 A, moun 4 si sous 23 mande n anpil eskiz pou si nou gen yon kay nou k boule paske n konnen e gè l ye. Kris la, misye gen yon anbisyon. Anbisyon misye kòmsi rèv misye pou l dirije tout twazyèm nan. Pou l dirije tout twazyèm nan. Imajine w byen, pou ti lapli moute lakay li e lan 1 an pou l pase. Kris vini l plase nèg li lan 1 an. Kounye a, chak lè pou moun ga vin moute, e devan manch long ti bwa pou yo pase. Wè, e devan djòl manch long nèg ti bwa pou yo pase. Kounye a la, apèl konferans fèt. Jenèf. Depi kòmansman lapè a, ti lapli ap mande misye 1 an. Ti lapli di nèg Kris yo pa bon lan 1 an. Li pa janm okipe ti lapli. Kounya dènyeman la yo, misye atè ap atè ap fè moun yo anba souflèt. Yo fin kase tèt moun nan, yo di al jwenn Tilapli. Apèl konferans fèt, tout nèg Jenèf, e sou liy nan, Babe sou liy nan, Iska, e Ezekyèl, Mikanò, Sonsonn, tout nèg sou liy nan nèt. Nèg yo ap mande pou Kris la, kòmsi pou Kris la poze pou l bay èr pou gè a pou gè a pa leve. Jèn la fè rele Christ la. Eske rese eske nan tèt nou moun kap tande vòs yo ou panse kòmsi Christ la ta pral ta pral tande Genèf? Li pa tande Genèf. Sa vle di kòb e patnè CAS la ap ba li a avèk depite a depite e Prentan avèk Toto A minit se te yè a, gon zag konsa, gon lòt zag m pa konn non l. Depi sou fòm non misye ou gentan wè l pa bon moun. Depi sou fòm non misye, a nou moun pa konn gen vye non sa yo. Wè, sèl sa m ap di yo, fò y ateri tou. Wè depi yo pa ateri tou, depi yo pa vin ede Kris la goumen mwen mwen map mwen map map map map map ba yo map map map vin kote yo. Map vin map vin kote yo. Kris la la ap touye moun pou toto. Anlè laboul. Lap touye moun pou Toto anlè laboul, Toto ap bal kòb poul touye moun pou Toto ka pran tè, Toto pran prèske tout tè anlè yo nèt e fè Krisla vide moun atè pou li. Wè, wap wè m gen nèg anlè a pandan kòmsi ale pou yal vòlè tè de twa lan nèg mwen yo. Wè, pandan wè yale pou yal vòlè tè anlè a laboul, kounya la nèg yo o, nèg yo e seksegot yo e gravin yo e ou pral vòlè tè moun lakay yo. Nèg yo met pye yo sou sòl, Pou toto pou toto pa fè kris la vide moun lakay nèg yo atè poul pran tè a ebyen esak esak mennen gè laboul la tou wè wap wè nan gè laboul la wap wè ee nèg yo nèg nou yo pran yon machin polis yo pran yon lans gaz yon lans gaz m pa konnen wè ansanm avèk pil gaz wè sa map pale epa gèlè pat vrè machin polis Men machin nan anlè a la. Map lage video a. Wè. Men machin nan laboul la. Ok. Sa vle di. E pou tout sa. Krisla leve gè sa. Li pa tande Jenèf la. Li kite kòb la mennen l devan. Wè. Li kite kòb la mennen l devan. Ou menm patnè CAS la. Gad valè ti granmoun kap soufri. Gad valè kokobe k gen lan twazyèm nan. Ou pa vin ede yo. Epi kounya la. Pandan. Pandan. Yo bay. Wè. CAS. E pou Jenèf yo te bay li.

Met plis sekirite avè w paske w konnen mwen renmen kout bal met plis sekirite paske m paka nèk pa m pral touye yon moun pou m pa jwenn afwontman map fè w repons map fè w bay map fè w bay ti granmoun yo respè map fè w bay kokobe respè epa krisla pa anyen ou tande krisla e rich li vin rich li menm wap wè tout kòb sa yo krisla ap fè a Pa gen soldal ki konnen. Wa pran moun ki konnen gran solda e bann ti myèl fre l la ansanm avèk yon seri de nèg ki konn kòb la. Ti solda pa konn anyen. Sèl sa yo wè Krisla ap goumen. Yo panse kòmsi se pou granmesi. Olye yo bay nèg ou yo kòb pou yo achte wonm, pou yo vin goumen, pou yo achte florida pou yo vin goumen, pou yo vin mouri, sak fè w pa t fè yon lòt bagay ak kòb sa pito? An kounya yo voye w devan kounya vin fè pèp twazyèm nan malalèz Kris. Bon, pandan Ou ap di ou pa vòlè, ou chonje lè ti kinkin te konn ap kraze lari fè kòb, ou chonje lè anklè bou anlè a li te konn al separe kòb? E lè anklè bou anlè a, lè anklè bou anlè a, li te konn al konte kòb la? Ou ap jwenn kòb ba w? Ou chonje lè tèt kale tou e avè w li te konn di l? Kounye a la, kòm ti lapli, lè ti lapli fè zak li, li pa ba w ladan, li pa pot kòb la ba w menm jan a ti kinkin. Ti lapli pa bon! Ti lapli pa bon, wap toujou di ti lapli kidnapè. Men sèl sa mwen renma ti lapli li toujou met kran. E e pa sèm mwen renma ti lapli. Kòm e pa lòt chèf yo kap e pa lòt chèf yo kòmsi kap kap pale. Wè m pa bezwen site non lòt chèf yo. E nou konn non chèf yo deja. Nou konn non jeneral yo deja. Wi. Wap wè nou menm nou kanpe, ok tèl zak fèt, wap ou wè ou wè nou kanpe nou di wi e nou k fè tèl zak. Ou menm sak fè w rizye konsa? Direktè paryaj pam nan Wi m kwè sa e. E misye ou voye Jid touye l. Kounya la, menm moun parèy pa m sa yo, m pa konnen si yo konnen yo pa konnen, yo ba w pakèt biwo. Ebyen moun parèy pa m yo, si n renmen kòb nou an, si n renmen kòb nou an, fè m pa wè biwo sa yo nan zòn nan menm. Fè m pa wè biwo sa yo nan zòn nan menm. Moun Fontamara, anpil eskiz wi. M tou anonse n sa, m ap vin nan bò a wi. Wè. Map fè misye kite trèt. Misye yon mawozo li ye. Li lan ti bwa, pandan l lan tèt mòn nan e koulèv li te konn wè, ti zwazo, annipye, zandolit. Ti lapli kite mawozo a desann lan vil la, kounya l vin wè machin, li tou panse l eklere, l tou bo l tou red nan matisan ap bay moun pwoblèm. Li tou panse kounya la, li vin wè kòmsi fò l pran 1. Kunat ou t fòl pran 1 fòl pran tout twazyèm nan li vin wè bèl machin wè sam di w la wè mawozo a e koulèv li te konn al li te konn ap wè anlè a gad sa wè vwaj m fè a ou pa wè apèl konferans ki pibliye e mwen k pibliye l menm fè espre m pibliye l ou konn sak fè m pibliye l pou moun yo ka tande Ezekyèl e e babekyou iska mikanò kap di kris la poze. Ou wè sa k fè m fè l wi. Paske m gen tan konnen Kris la e chèf li ye. Wi e chèf Kris la ye. O o, nèg Kris yo ap goumen nan blennde avè nou. Yo vide yon nèg maten nan gè a e, cha a e. M gon sèl moun ki mouri. Yo tiye yon sòlda m mwen. Wè, cha k vide l atè. Cha k vide l atè, wè. Nèg ti bwa yo anndan cha. M bezwen konnen ki pati lan leta ki bay ki bay Kris la aksè a cha sa yo lan Matisan. Ou wè m pa pot boure sou cha. Depi Nou la nap bay bandi cha nap bay nèg sa yo cha depim pranl map fè zak avèl wi depim pran cha ou wè gen zam mpoko janm itilize wè wap wè m 60 m gen la yo mpoko janm itilize se sam poko janm itilizel paske mi yo pa bon lòt bò a m gen dwa ap tire bal antre nan mi al pran malerèz anndan kay wè bal al pran malerèz anndan kay ou wè depim kitem pran yo Ou wè cha sa yo depi e konsa nap fèl nou pa voye lòt kò polis lòt kò polis lan twazyèm nan paske mwen menm m pa lan kont a polis men sèl sa m konnen e bandi m ye lapolis toujou gen kont avèm wè men m ta swete n voye lòt kò polis si nap voye nan twazyèm nan ti vòlè sa yo mwen n voye nan twazyèm nan ap bay krisla moute cha lèm fizye yo piga m tande teyat Wi, lè m fije yo, piga m tande teyat. E depi m kite m pran cha nan stil sa, kote bandi ap monte sou li, ou wè bank yo, m pa konnen, bank nou gen Ayiti yo, m retire yo al voye yo nan lòt peyi, m ap kase tout bank nèt. Epi m ap kraze prizon avè l. Fò n bay, fò n bay respè. Lè m di fò n bay respè a, 2 bandi ap goumen lapolis, ok. Si w ap kite bandi yo len touye lòt, Kite yo pou le touye lot. Ou byn tou sa ap antre ou konnen wap voye bal dèyè nèg ti bwa wap voye bal dèyè nèg vilaj ok on nèg vini ou apiye lan bò krisla nèg kris yo ap pran abri dèyè cha humm kris gad sa ou fè pèp twazyèm nan poukisa ou leve gè sa kris gad valè moun ki mouri sou konsyans ou Gad valè moun ki mouri sou konsyans ou. Wa alechen. Ok. Ou met poze nou. Map moutre yon bagay. Map moutre yon bagay tande. Map moutre yon bagay. Wa alechen nan. Poze ou. Map moutre yon bagay. Wè, map fè ou kite trèt. Ou twò trèt. Nan bandye misye k pi trèt. Gen nèg kap kenbe zam ilegal. Misye k pi trèt. Wè. Misye k pi trèt. Ou wè pandan misye ap pale. Pandan misye ap pale. Ansanm a nèg yo. Lap di nèg yo ok wi. Li pral fè nèg li yo poze. Epi ba lap voye. M pral ban nou egzanp. On bagay ki pase. Pandan apèl konferans ap fèt. Ze, Ezekyèl ap pale ansanm avèk Kris la. Li fin pale a Kris la. Kounye a l ap pale a tilapli. Lè Bondye ap pale a tilapli a, kòmsi l deplase, li fè li jwenn avè yo menm wi. Pandan tila pandan Ezekyèl ap pale a tilapli konsa, l ap pa kounye a li bò kot tilapli a, l ap pale a Kris la nan telefòn. Li di Kris la fò gè a poze bagay sa yo. Kris di gè a poze. Pa gen nèg li k ap tire. Yon bal tou frape bò tèt Ezekyèl. Faw! Nou tande? Pandan tout nèg Jenèf, Babekyou rele l. Ou wè avan gè sa kòmanse, gen lè pat 150 apèl konferans ki fèt. Tout nèg Jenèf di misye non. Li menm li di wi e kòb la l wè. Toto, Byen jwe Toto. Byen jwe wi. Byen jwe. Nou konn sa k 5 segond lan. Nou pa nou genlè pa konprann mo 5 segond lan. Lan 5 segond tout bagay fèt. Pandan Kris la pat vle bay 1 an, ebyen Tilapli pran 1 an lan men l, Li pa te bay li nan dyalòg, ti lapli pran 7 nan men l, ti lapli pran 2 kat nan men l, ki bò ankò? Ah, m pa konn non zòn anlè sa yo. Epi, li genlè panse, e ti lapli m ta pral bay ranfò. Non monchè, mwen ma ti lapli twò pisan pou n goumen menm kote. Nou twò pisan pou n goumen menm kote. M di ti lapli, pran bò anlè a, men m lage m lan bò anba. Ou chè m te di m potko met pye m atè? M te di nou sa. Enben epa djaz la met pye l atè. Chak fwa w konn kouri konsa. Menm lè w tap pale lè w pat vle bay 1 an m panse ou tap kanpe. Menm ou ka ou ka al nan kou koukous wi. Si gon konkou kap fèt ou ka al ladan pou kous wi. Nèg ki pi konn kouri wi. O wi. Ou janm wè w konn kouri menm tonnè boule m. Ou ka ou ka al nan konpetisyon. Ou ka al reprezante Ayiti. Konsa w konn kouri. Ok, voice sa m fè l pou moun yo ka konprann reyalite a. Ou tande? M tande yo di gen lòt baz ki ban ranfò, ou tande zòn bay 400 mawozo, nou wè nou poko gen zòn ki ban ranfò. Nou poko gen zòn ki ban ranfò. An an. Wè, nou poko gen zòn ki ban ranfò. Se lapli k ap goumen pou kont li, m ap goumen pou kont mwen. Wè. M tande? Pèp twazyèm nan. Kèt. Sak fèm pa tou mande nou. Sak fèm pa tou mande. Sak fèm pa tou mande nou. Poun tounen lakay nou la. E paske git paske depi nap antre ou gin dwa wè blinde a tire dèyè nou paske yè m wè sa. Wè yè m wè sa hein. Yè m wè chak lè nap antre m wè cha a tire. Li vide li vide n atè ou konnen nèg plis yo k anndan l. Li vide n atè pou yo ka di e se k segond. Bondye. Pèp twazyèm nan. Pèp fontamara. Yo konnen Chris la k kraze lapè a menm wi. E nèg azamou e Chris yo gentan pa vle pale. Yo konnen yo k kraze lapè a menm wi. E Yo konnen yo k kraze lapè a menm wi. Epi M tande gon grap polisye kafou. E kòmsi m tande yo di yo pap yo pra e swa gen polisye k ap vin bay Chris la ranfò. Moun kafou Humm M konnen n son pèp ki renmen plezi. Bay polisye sa yo konsèy. Èvè moun Ki bay Kris la ranfò. Li, m ap, m ap frape l. M ap frape l. Èvè moun ki bay Kris la ranfò, m ap frape l. Èvè moun ki bay Kris la ranfò, m ap frape l. Wi, m ap frape l. M ap vide l atè. Wi, y ap fè w kite trèt. Polisye Kafou sa yo, M tande, m pa, anmwey, ki non yo te di m? Yo te ban m 2 non, anh, m pa te benn non bagay grapyay nan tèt mwen. Epi e polisye k ap tripa bandi, k ap pwopòz vin ede bandi goumen, m pa m pa sonje non grapyay sa yo. Men n mèt poze n, nou konn sa k se segond lan? Kòm e sou lòd Kris la n ye, nou wè papa nou ap vole kouri, l ap rele nou bagay. Ou wè misye? Ou wè si e pa t pou pèp la, lè konsa m te fè l moute nan tibwa lontan. Lè m di w nan tibwa, l gen tan nan tibwa deja, anh. M t ap gen tan pran tout fontamara. M pa vle twòp moun viktim. M pa vle twòp moun viktim e n mèt poze l. Kris, m ap fè w kite trèt. Wè m wè m kou wè kou tout vole m ap vole m ap tout van kouri m ap kouri m ap pwolonje a m ap pran zòn nan e ou m bezwen jwenn ou pou m fout ou yon piki m gen yon piki nan valiz mwen pou ou pou m pou m retire vye san lan ou san trèt la m gen yon piki m m wè m gen yon m gen yon piki m ap ba w pou m retire vye viris la nan san w. Trèt. Wap fè moun touye moun pou ou, men direktè payaj pam nan te touyel, ou voye touyel, kounya lage payaj pam, moun payaj pam yo map montre nou yon bagay. Wè moun wè payaj pam yo, ou wè depi m pa wè depi nou kite payaj payaj pam sa yo fonksyone nan kwen an, m pral nan kè m pral nan kè baz payaj pam nan. Map montre nou bagay. Map boulel plat. Map e map boulel plat map fizye moun. Ay di misye twò li twò alèz nan vil la. Etwal to alèz nan vil la. Pandan e Bondye kale misye e. Pandan chak jou misye legliz wi. Chak jou misye legliz wi. Bondye kale w. Bondye wè kòmsi pou yon moun legliz ou ye, pandan ap pran pòz moun legliz ou, epi pou l wè w trèt konsa. Li kale w. Li kale w. Wè. Epi m pap di m ap tann ou non. Tann mwen, Kris. Si m di w konsa m ap tann ou. Zòn, sa vle di kote m ye a. Se e ou k ap vin atake m. Tann mwen. Tann mwen. M poko au bout. Pwèt mwen poko. Kote pou pwèt mwen rive a l poko janm rive la. Mawozo. Babekyou pale w nèg jenès pale w, ou pa tande yo? Gad gad jan nèg gad jan nèg bay mesye. Ou menm m Gonzag. Ou be Gonzad. Ayè vye non sa, ou konnen vye non sa yo m pa m pa bay yo. Depi sou non ou gentan pa bon moun. Toto. Pse AS. Ou menm depite a k ap vin pran pòz kòmsi w pa konn anyen an. Ou pa konn anyen? Lè m fizye w, lè m fizye w paske w ap bay bandi kòb, vin goumen bandi, wa konprann. Depi e konsa m fizye nou, leta pap di anyen non. Bon e bandi k ap goumen bandi, e pa bandi n ye tou? Depi m fizye nou, m di konsa, leta al verifye, menm gwo machin polis lan menm, wè, vilaj la t gen dyagra vin gwo machin polis lan men yo laboul. Mande polis yo si yo, acheke. Gèlè epa bon machin polis li ye on machin polis avèk lans gaz men la boul la nan men nèg yeah nan men nèg vati lapli yo men la boul la ki an fè pa yo pa sa pa pale sou radyo gon gwoup polis kap fè dil bako polis la pèdi yo pa yo pa yo pa banm bagay men la boul la wè toto poze w anlè a toto ou chwem te di m poko met pye m atè nan twazyèm nan nou chwem te di m poko met pye m atè nan twazyèm nan piga lèm met pye m atè la boul pou m tande rèl. Piga lèm met pye m atè pou m tande rèl. Wi, pou m tande rèl. Pou m fè w pran mòn menm jan a vòlè parèy ou a, w ap bay kòb la. Pou m fè w pran mòn menm jan avè l. Wè. M ap fè n fizye m tande. Ou konn sa k fè m di m ap fè n fizye m paske m pral jwenn nou. Bon, bon, m, ee. M mete nou menm jan kòmsi alye m nou ye. M konsidere nou kòm alye m. M ap vin jwenn nou. M ap vin wè nou. M ap vin fè ti dyalòg avè n. Wè. Krisla e nèg ki pi trèt. Pi trèt. Misye ap vo, ap voye nèg li yo kraze lari pou li. E, kraze lari pou li, epi l ap pran pòz li pa vòlè. L ap pran pòz li pa vòlè. Lap pran pòz li pa vòlè. Ou wè vòy sa m fèl li dire anmwee li gentan nan 17 segond la ok map pale toujou payen fòm fè moun yo konprann moun twazyèm yo sak fèm poko fèn tounen lakay nou m pa vle n viktim men se pou mwen nou mèt tounen m pase tout nèg mwen lòd piga piga yo kòmsi voye bal paske ti vòlè yo gentan vole piga yo voye bal sou moun kap antre m gentan pale tout moun mwen yo m mande n anpil eskiz moun twazyèm nan M mande n anpil eskiz e Kris la fè tout sa. Gade n pral kouri sou 1 an lapè. Ti vòlè a al kraze lapè a e. Ti vòlè a kraze lapè a e. Wi. Ou wè cha fizo nèg pou mwen. E pa cha non. Yo bon. E cha e kwe anndan cha l te ye. Menm ke nèg ti bwa anndan cha. Cha fizo nèg pou mwen. Ou wè cha fizo sòlda m. Ok. Nou fizyon sòlda m? Nou melanje a ti bwa n fizyon sòlda m? Nou vide sòlda m atè? Ok. Leta, gwoup polis ki Matisan an, yon konsèy wi, retire yo. Nou va retire yo nan Matisan an pou n voye lòt kò, lòt bon kò ki pa gen bò. Bagay la ap lèd nan Matisan an wi.

Vilaj agra a vin fas 3 cha blende a ti bwa e plis neel ap mande nèg anba isi ranfò nèg kafou gen lòt nèg ankò e neel ap mande ranfò map mennen ankèt poum wè kiyès ki bon ranfò map moute moun nan sak sekse god lan nou konn sak sekse god lan lè sekse god tout bagay fèt lè sekse god moun ki bon ranfò a gad e tandel tande pandan l bò ranfò pandan lap bò ranfò e li tande li tande lakay li ap boule. Bon ok Moun yo e sa m te bezwen fè e sa m te bezwen fè nou konprann e m ale e sa m te bezwen fè nou konprann wè e sa m te bezwen fè nou konprann Kris la kaze lapè a lapè nou pral genyen nan pandan tout moun ap fonksyone nòmal nan Matisan pa gen inosan k viktim nan Kris la kaze lapè a o Tonnè boule m. Yo te konn di m bandi trèt. E jodi a m wè bandi trèt. Oh! Sa vle di, sa misye fè je nèf la kòmsi nèg yo di l poze l pa poze a. E kòmsi mwen menm ki pral fon bagay, nèg vilaj de Dye oubyen Manno ki pral fon bagay, Ti Lape ap bougòy ak bra y ap pale ansanm avè nou, n pa tande? Nou gen pa konprann. Egzanp, pandan Ti Lape pral fon bagay, m pale avè l li pa tande. Oubyen pandan m pral fon bagay, Ti Lape pale avè m m pa tande. E menm jan an wi. Wè. Pa di anyen. Wè M 60 yo, m poko tire avè yo. Pou pou malerèz yo. M 60 yo m konn kote m pral tire avè yo. Wè ou wè w te file, M 60 yo m konn kote m pral tire avè yo. M 60 yo m konn kote m pral tire avè yo tande. Map fenn bay moun respè. Map fè w kite trèt. Ou wè mwen e Matilapli. Bon bon bagay. Mwen mati lapli e zakè m ye. Lè m di w zakè m ye a m toujou di sa. W ap wè m kòmsi m chwazi poze sou zak. Kounye a, si te gen zak ki te kontinye fèt, kidnapin te kontinye fèt, ou t ap di e pou kidnapin ou nan djèl avè nou? Ou pa ka di sa kounye a? Bon m bon o o. Bon vilaj ak gran ravin poze. Vilaj ak gran ravin pa fè zak. Kounye a ou pa ka pran agiman sa. Wè, ou pa ka vin a sa. Kounye a sa w pral di? Sa w pral di pèp la la? Kounye a w pral di konsa e nou katako? Ou pa djèn nou katako. Ou wè mwen menm tèlman gen kran. Ou wè nèg jenèf yo. Si ou wè yo pa kanpe sou radyo. Yo di ou pa gen rezon. E paske yo pa vle kreye kòmsi konfli. Wè. Yo pa vle kòmsi pou al gò lòt zen ankò. Ki fè nèg yo pa kanpe yo pa di ou antò. Paske menm mwen nèg yo pou yo repete mò pou yo di ou antò. Yo pa jèm repete mò pou yo di ou antò. Men. Bon, kòm nèg yo gen bon sans, m gentan konnen nèg yo konnen w antò. Paske nèg yo ap di w poze, ou pa vle poze. Wè. Ok. Mèsi. Mèsi tout moun. Wè, bal, bal k ap pete la. Ki bò? Eske yo k ap tire a? Yo pre la toujou? Se yo kap talè. Moun yo m koupe vwaj la m tande yo tire se ti vòlè kap tire a m pral fè yo pran mòn nèt m pral fè yo pran mòn nèt jodi a map male moun yo male m tande yo tire.